Li fèl. Pitit la pase mizè lontan wi. Premye premye jès kote lè li ouvri lendèks avèk lemajè a li mande moun yo pou yo obsève l. Antanke yon manman m antre konsa nan videyo a paske lè m ap gade laj pitit mwen m ap gade laj demwazèl sa k ap fè aktyalite sou rezo a. Jan pwòp bòpè l t ap abize de li menm, m pa m pa wè ki sa m te ka di. E sa k fè yo di pa janm gade moun sou aparans, pa janm plede pou moun. Paske pafwa, sa w wè moun nan ap bay la, vizaj li bay la e pa li li ye vre. E nou ka wè jan ti demwazèl la t ap mande èd. Men se byen domaj, zye nou vin kale twò ta. Paske, lanmou nou te wè a te avegle zye nou. Poutan, li menm, li pa t ap jwenn yon lanmou vre. Li pa t ap jwenn yon lanmou patènèl vre. Monchè, ou wè lavi an? Ha! An nou al, an n gade videyo sa a byen pou nou wè. An n gade videyo a byen pou nou wè. Nou wè, nou wè sa k ap pase nan videyo a? Ou wè lavi an, se on moun, se on grenn, on de grenn moun ki fè w pa ka fè gason konfyans, ou pa ka fin fè moun konfyans an. Paske gade kòman, gade atitid yo sou rezo a pandan setan. Se pa t sa k t ap pase nan fwaye a vrèman. Humm ann antre nan video a guys ann ann swiv video a byen. Yon nèg fin deklare tout bagay sa kounya pou ap vin pran pou li. Ou tande vwa moun nan oh my God gade yon seri de moun. Jezi papa senyè m sezi oh. Bonjou medam. Gen de bagay depi w paka pale pa pale ladann menm non. Sa son sim yo montre timoun yo lekòl ou bezwen help depiw wèl fèl 911 yap rele directly. Wè l fè menmen l, li fè l nay, lè l fini l vire l, wè li fè li fè pla men an 2 fwa. Li fè lè w fèmen l se 9, ou li ouvè l 1 l vire l 2 a fè nay wonn wonn. Sa w di m la a? Yes it is.
Nou mèt kenbe li. Whatever moun nou wè k fè l devan nou sè ke li mande nou help. Mwen fè 5 an ap anseye lang dè siy. ok e nan yon lekòl sou myè a pòtoprens e premye premye jès kote lè li ouvri e l endèks avèk le majè a li mande moun yo pou yo obsève l paske li ta sipoze fè l avèk de men li ta sipoze fè l avèk de men men kòm li pa vle mesye an konprann li itilize men an bò kwis lan li mande moun yo obsève sa l pral fè a avèk lendèks lan, lè w leve men w, ou ouvri lendèks, le majè, ou mande moun nan obsève. Mentenan, kounye a, li itilize pwen an, pwen an, lè w fèmen pwen an, si w frape l men dwat la sou men goch lan, ou mande pwoteksyon. Men lè l frape l bò kuis li an, sa vle di li kwense. Li nan yon sitiyasyon kote ke li pa ka defann tèt li. Li pa ka defann tèt li. Paske li ta sipoze itilize 2 men yo pou l kwaze men dwat la sou men goch lan pou l mande pwoteksyon. Epi menm jan dam nan di a kounye a li pral mande help. Lè li pral mande help la, li ouvri men dwat lan epi li desann pous lan nan mitan men an. Otomatikman ou fè siy sa, ou ouvri men an, ou desann dwèt pous lan sa vle di help. Ti pitit la ap pase mizè lontan wi. Ya, sa vle di health, kounye a li ouvri tout kanè epi l desann dwèt pous lan. Epi l ap tounen li an won. Ok. Ya, ya li kwense. Li ouvri 2 dwèt yo. Obsève. Li mande moun yo obsève, li kwense epi li frape l bò kwis li. Paske li ta sipoze frape l sou lòt men. Bon m ri fè l ankò, bon m ri pase l ankò. Li ta sipoze frape l sou lòt men an pou l di l kwense. Li fè l sou kwis li. Lòt men an okipe. Amerika yo pa fè l konsa.
Jan wè l fè l lan, li fèmen pwen an epi pou li bay pla a 1, 2. Ou konprann? Se moun ki konnen l. Li fè sa, li fè 911. Jan wè l fè l la. Wè l vire l, li fè 1,
2. Epi li fè, wè, call. Wè l sekwe l, a di call. Bon, bon, bon, bon, bon.

M gen enpresyon li m gen enpresyon Manoucho li li li kòman m ta di sa li menase ti dam nan.
Wi gen moun ki di se pitit li jete li fè timoun nan jete m pa konn si se vre non jezi. Non nou pap antre la nou pa pale pawòl nou pa wè se sèl Bondye ki konnen sa nou wè a pou nou pale sèlman se sa ke li. Ohh jezi. Ak figi vòlè a men ta fout l on kout kaswòl nan tèt. Depi sou jel wè son vakabon li gen zye vòlè. Gyèt mesye m santi m ta pran misye nan kou menm sekwe misye menn Kisal te ye la Nou mande pou leta Texas pann misye Nou mande pou misye brile paske misye son vakabon son malfra e tout fanm kap defann misye yo Manon yo tout yo nan kadejak tou yo tout yap touche pitit yo yo tout yap touche pitit gason yo yo tout lè timoun